Gwo bonjou, gwo bonswa, bèl madam, bèl mesye, kòman nou ye? Pa bliye ou sou platfòm Univers Media, platfòm enfòmasyon an, platfòm aktyalite a. Si w ta vle rete konekte de tout sa k ap pase ke an Ayiti ou lòt bò dlo, ou gen enterè pou w abòne. Lè w fin abòne, peze ti klòch notifikasyon an, retire l sou pèsonalize mete l sou tout, yon fason pou w ka rete notifye a chak fwa nou poste yon nouvèl videyo. Anvan nou antre nan devlopman enfòmasyon ke nou pote pou ou a, rale ti chèz ba w, moute volim ou, ann al tande odyo sa avè m pou plis detay. Ebyen yè n te pale de gwo dosye de Congressman Florid la ki se Matt Gaetz kote ke Trump deside pou l nome misye sou tèt Depatman Jistis Ozetazini, yon aksyon ki choke anpil moun menm anpil Repibliken. Yon sipriz, pa gen moun ki te panse ke Trump ta pral fè nominasyon sa a. Men kòm yè mwen te eksplike nou poukisa Trump chwazi misye. Si ou pa t gen chans pou te gade emisyon yè a, m ap ankouraje ou al koute l e ou kapab jwenn anpil enfòmasyon.

Medam e mesye, sa a te soti sou dosye Matt Gaetz lan. Kote ke yon bon zanmi misye, yon asosye l, yo menm ki fè travay yo ansanm, ki fè krim yo ansanm, ebyen misye deklare ke li koupab li koupab e li dakò pou l travay avèk pwosekitè yo pou kapab jwenn tout lòt moun ki patisipe nan akt malonèt sa a, kote ke mesye sa yo se peye timoun a bazaj pou kapab kouche avèk yo, yon bagay ki se yon krim Ozetazini. Eleman sa a pwal pase 11 an nan prizon pou aksyon sa. Donk sa vle di si Matt Gaetz li osi patisipe nan menm krim sa li merite poul pase 11 an tou nan prizon. Ebyen se misye medam se mesye ke Trump chwazi poul mete sou tèt depatman jistis Ozetazini. Yè sonje

Well the the women don't and so there's people in jail because of it and I think that's a place where people should have a court and they Medam e mesye, nou tande l avèk 2 zòrèy nou, mwen te pataje li avèk nou men, ebyen bagay la vin pi konplike. Kòm mwen deja fè n konnen, se msye ke Trump chwazi pou l mete sou tèt Depatman Jistis. Nou sonje osi m te fè nou konnen ke Matt Gaetz, misye te demisyone nan pozisyon l paske gen yon rapò ke komite etik t ap al pibliye sou li e avan ke rapò a soti, misye deside pou l demisyone. Ebyen medam se mesye me sa ke nou aprann jodi an la. Trump deklare ke li kapab itilize yon bagay ki rele reches apwentman pou li kapab mete gate sou pouvwa a menm lè gen opozisyon. Tande sa m di nou la a. Trump kapab itilize yon bagay ki rele reces pou li kapab mete misye sou pouvwa a menm lè gen opozisyon. Na koute byen. Lòske prezidan an nome yon moun nan yon pozisyon si enpòtan, Kongrè dwe analize moun sa a. yo dwe pale avèk li, yo dwe fè dè envestigasyon pou yo wè èske moun sa a l ap bon pou pozisyon an. Se sa k ta dwe fèt nan ka Matt Gaetz la. Men medam e mesye lalwa osi Bay prezidan an yon otorite pou l mete yon moun nan yon pozisyon nan yon bagay ki rele Recess Appointment. Ban m fè nou wè lwa sa a pou nou konprann li. Nan atik 2, seksyon 2, kloz 3 nan Konstitisyon Dèzetazini, N ap pale de konstitisyon an. Men sa ke l di, Prezidan an kapab gen pouvwa pou l ranpli yon kabinè ki vid. Resès apwentman an, se yon kloz ki nan konstitisyon an ki bay prezidan an dwa pou l mete yon moun nan yon pozisyon tanporè lòske Sena a li menm li pa an sesyon. Donk sa vle di Donald J. Trump kapab mete Matt Gaetz nan pozisyon sa a si l ta vle. E medam e mesye, bagay sa a se pi gwo koze k ap pase la a. li legal. Li legal, men li konplike. Paske pandan ke n ap pale la medam e mesye, malgre ke pèp ameriken an bay 2 mesye sa yo peyi a, m di nou sa deja, m te montre nou, peyi sa a se nan men yo li ye kounya la a, men yon bagay ki banm espwa yè, pandan ke m t ap gade lè Repibliken ki t ap bay opinyon pa yo sou bagay sa a, anpil nan yo, medam e mesye, kanpe an opozisyon de desizyon sa a. Sa ban m yon ti espwa. Sa vle di, malgre gen anpil radikal nan kan repibliken an, men sanble gen de ti grenn toujou ki rete ki pwal defann konstitisyon an. E sa fè m plèzi, at lis gen kèk ti grenn. Nou pwal tande senatè John Conen de Texas

Yo poze misye kesyon, yo mande l, eske li kritik pou ke rapò ki soti nan komite etik la, eske l kritik pou yo wè l, pou yo pibliye l, pou yo mete l deyò? Ebyen, senatè a deklare li trè kritik pou nou kapab jwenn aksè a dokiman sa a, nou dwe mete l deyò pou pèp ameriken an wè l. Sonje byen yè m te pale de yon dokiman ki gen tout enfòmasyon envestigasyon ke komite etik la te fè kont Matt Gaetz. Donk, Matt Gaetz, li deside pou l demisyone dè jou, medam e mesye, dè jou, paske l konnen ke yo ta pral pibliye rapò sa a. Misye demisyone paske l konnen selon lwa ki gouvène etik lan, si yon moun li pa nan Kongrè ankò, envestigasyon an fini e li te espere ke rapò sa li menm li ta pral kache. Men medam e mesye, Repibliken anpil nan yo deklare non si ke prezidan an deside se Matt Gaetz ke l pral plase nan pozisyon sa e byen rapò sa li dwe soti. Nou te genyen yon lòt ankò, se te Dick Durbin, yon lòt Repibliken. An nou tande ki sa ke l te di de aksyon ke Matt Gaetz pran pou l demisyone 2 jours avan ke Trump nome l pou pozisyon an.

jan ke Matt Gaetz li menm li demisyone a, li leve anpil, anpil kesyon. Sa vle di, selon yo menm, Matt Gaetz konnen egzakteman kisa ke l ap fè. Le fè menm ke l demisyone, 2 jou avan ke Trump nome li, se paske yo ta vle kache enfòmasyon sa a de pèp ameriken an. Men misye deklare, enfòmasyon sa a li pa kapab kache, paske yo bezwen wè ki sa ki ladan l. Se pa li menm sèl, te gen yon lòt repibliken, Thom Tillis, de Kawolin di Nò, Yo te poze misye kesyon, Èske w pwal vote pou konfime Matt Gaetz? Paske se yon repibliken ke li ye, li nan Kawolin di Nò, li se patizan Trump, èske w pwal vote pou konfime Matt Gaetz kòm Atoni Jeneral?

Maybe they've already done that work. That's how this process works. Matt Gaetz deja kòmanse ap pibliye gen yon seri de Repibliken ki pral vote pou li. E sa se yon kesyon menm ke yo te poze a youn nan Repibliken yo, kòm mwen di nou se Thom Tillis de Kawolin di Nò, Èske ou pral vote pou konfime Matt Gaetz? Misye deklare se pa sa ke l di. Responsabilite li Se vetting, sa vle di ke gade chak kandida ke prezidan an mete devan. Donk li espere ke prezidan an te fè travay li pou l chèche konnen background moun sa yo. Nan sans sa li menm lè lè a rive pou l vote, si ke moun sa a li menm li pa kalifye oubyen li gen de bagay louch dèyè l, se posib li pap pase. Apre sa yo te poze l yon kesyon mande l, Le fè ke Prezidan Trump li nome eleman sa a, eske sa se yon sipriz pou ou? Tande kisa misye reponn. Were you surprised to see him as a nominee? Look, I don't, you know, nothing surprises me in politics. Nothing.

Donk, si w koute jan misye pale, se ke si pa aza yo tcheke Gates, li pwòp, y ap nome l, y ap vote pou li. Men si pa aza yo jwenn bagay louch dèyè l, li pa pwòp, yo pap nome l. Donk, ou kapab wè, medam e mesye, nou gen yon chans, gen nan moun sa yo ki deside yo pwal vote selon les evidances, selon karakteristik, selon sa ke yo panse kap bon pou peyi a. Men si pa aza moun sa ke Trump nome a, li pa kalifye, menm les republicains pap vote pou li. Sa ban nou un peu d'espoir, gen des graines pami les republicains ki pwal vote pou defann konstitisyon an. Yo te osi mande l, Eske w ta renmen wè rapò a?
An nou tande kisa ke l te di.
Will you wanna see the House ethics report on Gaetz? You know, I suspect it'll come out either in vetting anyway, so whether or not I want to see it's irrelevant, I'm almost certain that it will come out if he gets them forth. Aprè sa, medam e mesye, Yo te poze yon lòt Repibliken kesyon de kisa l panse de moun sa yo ke Trump li menm li chwazi a. M pral fè n tande jan de Repibliken ki vrèman pa gen anyen nan tèt yo ke sèlman sa Trump li menm li vle.

Li gen yon plan, yon misyon pou l akonpli. Nan sans sa a, travay yo se koute prezidan an e obeyi chak grenn mo ki soti nan bouch li. San kesyon, chak grenn mo ki soti nan bouch prezidan an, chak manm sa yo dwe obeyi l. Sa vle di, menm nominasyon de Matt Gaetz, ke l bon ke l pa bon, si se prezidan an ki di l, yo dwe obeyi l. Ou ka imajine, si tout moun sa yo se yo menm ki ranpli nan gouvènman an, ki sèlman mache selon sa prezidan an di, m pa di ou pa koute prezidan an, Ou sipoze koute prezidan an. Paske li gen yon manda. Men, ou osi dwe kesyone yon seri de desizyon avan ke w kanpe dèyè l. Men m se di w, pa gen bagay sa. Tout sa ke l di, chak mo dwe egzekite.

dwe obeyi egzekite. Apre sa, m sa ale pi lwen pou l bay yon egzanp pou l montre kòman ke nou dwe obeyi tout sa ke Trump di. Nan tande medam e mesye. If Donald Trump says jump three feet high and scratch your head, we all jump three feet high and scratch our heads. That's it. Si Donald Trump di vole yon hauteur de 3 pye e grate tèt ou. Se sa ke tout moun dwe fè. Vole 3 pye de hauteur e grate tèt ou. Donk medam e mesye, sa se pa mo pa m ke l ye. Sa se mo yon congressman repibliken Troy Neel ki deklare ke travay li nan kongrè se koute chak mo ki soti nan bouch Donald Trump san l pa kesyone l, kèlkeswa sa l mande l, li dwe fè l. It doesn't matter kisa Trump ta mande l fè, devwa li se fè l san poze kesyon. Donk se jan de lidè sa yo ki se radikal ki pa kapab panse pou tèt pa yo, men ki sèlman vle obeyi nenpòt moun san kondisyon. Donk, ou kapab imajine, si se jan de moun sa yo k ap gouvène peyi a, e se moun sa yo, medam e mesye, ki kreye yon sitiyasyon kote ke anpil nan nou dwe fè anpil atansyon paske se moun sa yo ki pwal detwi peyi a. Donk, sa a medam e mesye se sitiyasyon de sa kap pase Ozetazini konnya la a sou zafè Matt Gaetz e moun ke Trump lap nome pou plase nan pozisyon yo. Jodi an gen posibilite ke m ka fè 2 show. Gen yon dezyèm m pral fè la a ki fokis sou sitiyasyon kap devlope nan peyi Ikrèn. Bagay sa li trèzenpòtan Mwen ta vle nou koute l, paske medam se mesye li pral detèmine fiti peyi Ikrèn, ki sa k ap pale kounye a la a, ki plan k ap fèt, e m sispèk mwen dekouvri ki jan bagay la pral tèmine ann Ikrèn. Poukisa se Marco Rubio ke Trump chwazi pou regle sitiyasyon nan Ikrèn nan. Ebyen yè n te pale de gwo dosye de Congressman Florid la ki se Matt Gaetz kote ke Trump deside pou l nome misye sou tèt Depatman Jistis Ozetazini. Yon aksyon ki choke anpil moun, menm anpil Repibliken. Yon sipriz, pa gen moun ki te panse ke Trump ta pral fè nominasyon sa a. Men kòm yè mwen te eksplike nou poukisa Trump chwazi misye. Si ou pat gen chans pou te gade emisyon yè a, m ap ankouraje ou al koute l e ou kapab jwenn anpil enfòmasyon. Ebyen medam se mesye, sitiyasyon Matt Gaetz sa vin pi konplike.

Sa a te soti sou dosye Matt Gaetz lan, kote ke yon bon zanmi misye, yon asosye l, yo menm ki fè travay yo ansanm, ki fè krim yo ansanm, ebyen misye deklare ke li koupab li koupab e li dakò pou l travay avèk pwosekitè yo pou kapab jwenn tout lòt moun ki patisipe nan akt malonèt sa a, kote ke mesye sa yo se peye timoun a bazaj pou kapab kouche avèk yo, yon bagay ki se yon krim Ozetazini. Eleman sa a pwal pase 11 an nan prizon pou aksyon sa. Donk sa vle di si Matt Gaetz li osi patisipe nan menm krim sa li merite poul pase 11 an tou nan prizon. Ebyen se misye medam se mesye ke Trump chwazi poul mete sou tèt depatman jistis Ozetazini.

Well the the women don't and so there's people in jail because of it and I think that's a place where people should have a court. They they. Medam e mesye, nou tande l avèk 2 zòrèy nou, mwen te pataje li avèk nou menm, ebyen bagay la vin pi konplike. Kòm mwen deja fè n konnen, se msye ke Trump chwazi pou l mete sou tèt Depatman Jistis. Nou sonje osi m te fè nou konnen ke Matt Gaetz, msye te demisyone nan pozisyon l paske gen yon rapò ke komite etik ta pral pibliye sou li e avan ke rapò a soti, msye deside pou l demisyone. Ebyen medam se mesye me sa ke nou aprann jodi an la. Trump deklare ke li kapab itilize yon bagay ki rele reches apwentman pou li kapab mete gate sou pouvwa a menm lè gen opozisyon. Tande sa m di nou la a. Trump kapab itilize yon bagay ki rele reces pou li kapab mete misye sou pouvwa a menm lè gen opozisyon. Nan koute byen. Lòske prezidan an nome yon moun nan yon pozisyon si enpòtan, Kongrè dwe analize moun sa a. yo dwe pale avèk li, yo dwe fè dè envestigasyon pou yo wè èske moun sa a l ap bon pou pozisyon an. Se sa k ta dwe fèt nan ka Matt Gaetz la. Men medam e mesye lalwa osi Bay prezidan an yon otorite pou l mete yon moun nan yon pozisyon nan yon bagay ki rele Recess Appointment. Ban m fè nou wè lwa sa a pou nou konprann li. Nan atik 2, seksyon 2, kloz 3 nan Konstitisyon Dèzetazini, N ap pale de konstitisyon an. Men sa ke l di, Prezidan an kapab gen pouvwa pou l ranpli yon kabinè ki vid. Resès apwentman an, se yon kloz ki nan konstitisyon an ki bay prezidan an dwa pou l mete yon moun nan yon pozisyon tanporè lòske Sena a li menm li pa an sesyon. Donk sa vle di Donald J. Trump kapab mete Matt Gaetz nan pozisyon sa a si l ta vle. E medam e mesye, bagay sa a se pi gwo koze k ap pase la a. li legal. Li legal, men li konplike. Paske pandan ke n ap pale la medam e mesye, malgre ke pèp ameriken an bay 2 mesye sa yo peyi a, m di nou sa deja, m te montre nou, peyi sa a se nan men yo li ye kounya la a, men yon bagay ki banm espwa yè, pandan ke m t ap gade lè Repibliken ki t ap bay opinyon pa yo sou bagay sa a, anpil nan yo, medam e mesye, kanpe an opozisyon de desizyon sa a. Sa ban m yon ti espwa. Sa vle di, malgre gen anpil radikal nan kan repibliken an, men sanble gen de ti grenn toujou ki rete ki pwal defann konstitisyon an. E sa fè m plèzi, at least gen kèk ti grenn. Nou pwal tande senatè John Conen de Texas

Yo poze misye kesyon, yo mande l, eske li kritik pou ke rapò ki soti nan komite etik la, eske l kritik pou yo wè l, pou yo pibliye l, pou yo mete l deyò? Ebyen, senatè a deklare li trè kritik pou nou kapab jwenn aksè a dokiman sa a, nou dwe mete l deyò pou pèp ameriken an wè l. Sonje byen yè m te pale de yon dokiman ki gen tout enfòmasyon envestigasyon ke komite etik la te fè kont Matt Gaetz. Donk, Matt Gaetz, li deside pou l demisyone dè jou, medam e mesye, dè jou, paske l konnen ke yo ta pral pibliye rapò sa a. Misye demisyone paske l konnen selon lwa ki gouvène etik lan, si yon moun li pa nan Kongrè ankò, envestigasyon an fini e li te espere ke rapò sa li menm li ta pral kache. Men medam e mesye, Repibliken anpil nan yo deklare non, si ke prezidan an deside se Matt Gaetz ke l pral plase nan pozisyon sa, ebyen rapò sa li dwe soti. Nou te genyen yon lòt ankò, se te Dick Durbin, yon lòt Repibliken. An nou tande ki sa ke l te di de aksyon ke Matt Gaetz pran pou l demisyone de jours avan ke Trump nome l pou pozisyon an.

jan ke Matt Gaetz li menm li demisyone a, li leve anpil, anpil kesyon. Sa vle di, selon yo menm, Matt Gaetz konnen egzakteman kisa ke l ap fè. Le fè menm ke l demisyone 2 jou Avan ke Trump nome li, se paske yo ta vle kache enfòmasyon sa de pèp ameriken an. Men misye deklare, enfòmasyon sa li pa kapab kache, paske yo bezwen wè kisa ki ladan l. Se pa li menm sèl, te gen yon lòt repibliken, Thom Tillis de Kawolin di Nò, Yo te poze misye kesyon, Èske w pwal vote pou konfime Matt Gaetz? Paske se yon Repibliken ke li ye, li nan Kawolin di Nò, li se patizan Trump, èske w pwal vote pou konfime Matt Gaetz kòm Atoni Jeneral?

Maybe they've already done that work. That's how this process works. Matt Gaetz deja kòmanse ap pibliye gen yon seri de Repibliken ki pral vote pou li. E sa se yon kesyon menm ke yo te poze a youn nan Repibliken yo, kòm mwen di nou se Thom Tillis de Kawolin di Nò, Eske ou pral vote pou konfime Matt Gaetz? Misye deklare se pa sa ke l di. Responsabilite li Se vetting, sa vle di ke gade chak kandida ke prezidan an mete devan. Donk li espere ke prezidan an te fè travay li pou l chèche konnen background moun sa yo. Nan sans sa li menm lè lè a rive pou l vote, si ke moun sa a li menm li pa kalifye oubyen li gen de bagay louch dèyè l, se posib li pap pase. Apre sa yo te poze l kesyon mande l, le fè ke Prezidan Trump li nome eleman sa, eske sa se yon sipriz pou ou? Tande kisa misye reponn. Were you surprised to see him as a nominee? Look, I don't, you know, nothing surprises me in politics. Nothing.

Donk, si w koute jan misye pale, se ke si pa aza yo tcheke Gates, li pwòp, y ap nome l, y ap vote pou li. Men si pa aza yo jwenn bagay louch dèyè l, li pa pwòp, yo pap nome l. Donk, ou kapab wè, medam e mesye, nou gen yon chans, gen nan moun sa yo ki deside yo pwal vote selon lè evidans, selon karakteristik, selon sa ke yo panse kap bon pou peyi a. Men si pa aza moun sa ke Trump nome a, li pa kalifye, menm lè repibliken pap vote pou li. Sa ban nou enpe despwa, gen de grenn pami lè repibliken ki pwal vote pou defann konstitisyon an. Yo te osi mande l, Eske w ta renmen wè rapò a? An nou tande kisa ke l te di. Will you wanna see the House ethics report on Gaetz? You know, I suspect it'll come out either in vetting anyway, so whether or not I want to see it's irrelevant, I'm almost certain that it will come out if he gets them forth. Aprè sa, medam e mesye, Yo te poze yon lòt Repibliken kesyon de kisa l panse de moun sa yo ke Trump li menm li chwazi a. M pral fè n tande jan de Repibliken ki vrèman pa gen anyen nan tèt yo ke sèlman sa Trump li menm li vle.

Li gen yon plan, yon misyon pou l akonpli. Nan sans sa a, travay yo se koute prezidan an e obeyi chak grenn mo ki soti nan bouch li. San kesyon, chak grenn mo ki soti nan bouch prezidan an, chak manm sa yo dwe obeyi l. Sa vle di, menm nominasyon de Matt Gaetz, ke l bon ke l pa bon, si se prezidan an ki di l, yo dwe obeyi l. Ou ka imajine, si tout moun sa yo se yo menm ki ranpli nan gouvènman an, ki sèlman mache selon sa prezidan an di, m pa di ou pa koute prezidan an, Ou sipoze koute prezidan an. Paske li gen yon manda. Men, ou osi dwe kesyone yon seri de desizyon avan ke ou kanpe dèyè l. Men misye di ou, pa gen bagay sa. Tout sa ke l di, chak mo dwe egzekite.

dwe obeyi egzekite. Apre sa, m sa ale pi lwen pou l bay yon egzanp pou l montre kòman ke nou dwe obeyi tout sa ke Trump di. Nan tande medam e mesye. If Donald Trump says jump three feet high and scratch your head, we all jump three feet high and scratch our heads. That's it. Si Donald Trump di vole yon hauteur de 3 pye e grate tèt ou. Se sa ke tout moun dwe fè. Vole 3 pye dou otè e grate tèt ou. Donk medam e mesye, sa se pa mo pa m ke l ye. Sa se mo yon congressman repibliken Troy Neel ki deklare ke travay li nan kongrè se koute chak mo ki soti nan bouch Donald Trump san l pa kesyone l, kèlkeswa sa l mande l, li dwe fè l. It doesn't matter kisa Trump ta mande l fè, devwa li se fè l san poze kesyon. Donk se jan de lidè sa yo ki se radikal ki pa kapab panse pou tèt pa yo, men ki sèlman vle obeyi nenpòt moun san kondisyon. Donk, ou kapab imajine, si se jan de moun sa yo k ap gouvène peyi a. E se moun sa yo, medam e mesye, ki kreye yon sitiyasyon kote ke anpil nan nou dwe fè anpil atansyon paske se moun sa yo ki pwal detwi peyi a. Donk, sa a medam e mesye se sitiyasyon de sa kap pase Ozetazini kounya la a sou zafè Matt Gaetz e moun ke Trump lap nome pou plase nan pozisyon yo. Jodi an gen posibilite ke m ka fè 2 show. Gen yon dezyèm m pral fè la a ki fokis sou sitiyasyon kap devlope nan peyi Ikrèn. Bagay sa li trè enpòtan Mwen ta vle nou koute l, paske medam se mesye li pral detèmine fiti peyi Ikrèn, ki sa k ap pale kounye a la a, ki plan k ap fèt, e m sispèk mwen dekouvri ki jan bagay la pral tèmine ann Ikrèn. Pou ki sa se Marco Rubio ke Trump chwazi pou regle sitiyasyon nan Ikrèn nan?